Hello hello hello bèl moun mwen yo kòman nou ye Byeveni sou chanèl Roben nan Bon sa fè lontan nou pa tande sa fè lontan nou pa wè m pa pote yon ti vlog Ya guys se konsa li ye la nou pase la ou konnen lè wap kouri lè wap kouri ou ap fè yon wout ou sòti bonè ou pa gen tan pran anyen kounye a nou pase pran yon ti bagay la pou nou manje apre sa pou nou pou nou demare. Se konsa li ye. Bon, sa fè kelke jou m pa pot de twa vlog pou nou, de twa bèl videyo. Bon, rete, rete fèm, pasyans paske nou konnen fòk pou pran poz apre sa pou kalkile, pou panse. Ki sa w pral pote pou moun yo? Ok, jodi a m demare, m kòmanse. Ou gen 3 kat mwa w ap kalkile, w ap panse. 3 kwa 3 4 mwa wap kalkile wap panse a. Ou oblije, pa gen le chwa pase si nou pa gen tan devan nou. Bagay yo anpil guys, ou konnen. Ba yo anpil, ba yo vreman anpil. Ou konprann? Se sak fè nou pran tan nou, nou pran san nou pou nou panse pou nou A ah, kisa pou nou vin la jodi a? A vle di Rosa pou yon ti kafe la avèm la, ou konprann? Ou se konprann sa a di la. Bon, ok. Nou poze, nou poze, nou poze, nou poze la nap fon ti eskal, fon ti eskal, bwè ti kafe, manje ti pen, apre sa pou nou demare guys pou mwen al montre nou egzateman ki kote nap blayi ale la ok, pou nou montre nou wout la, konbyen wout nou gen devan nou, e nou pral kouri anpil la wi, nou pral kouri anpil, ok nan jou yo m gen yon bèl vlog pou m pot pou nou, m poko ap di nou ki vlog lap ye bon lè nou wèl nap wèl. Ok bon kounya m demare sou chanel lan e m pral vin avek ti vlog dri pou nou bel video dri pou nou ret branche ret branche ok rete la rete la rete la pasyans pasyans m ka konpran men m fon bon ti tan vre m pa la gen video men ak pasyans m panse na prive kan men guys ok so na pon ti dejene la.
And then can I get two.
Wè zap fè kòmand nan la lap fè kòmand nan la pou nou manje yon ti bagay goute yon ti bagay wè sa pou nou demaye. That will be all Thank you Fifteen Guys si mwen vizaj mwen clean maten an nou wèl clean? Wèl bon jan klin maten an m pa konn sak pase non ta sanble m te dòmi nan yon frizè yèreswa. Good how are you? Good good thank you. There you go. Thank you.
Bon, sa se, sa se kafe a guys, sa se kafe a.
Anpwen, yo gen tan mete nou anlè a la, ou se menm pou an ti kafe glase. Anpwen, ou se menm pou an ti kafe glase, nou wè li. Ou mwen mba nan kafe glase. Anpwen, mwen gen maten sa mpa met glase sou lestomak mwen. Ok, mwen prale nje an ti kafe la guys. Apre sa, anpwen ti poz, nap tounen back.

Ok Bon se konsa n ap fè l la Se konsa nou prale la Ou konprann Sa se yon avyon ki fèt vole la Ou konprann Ok Avyon sa fèt vole la Spirit la ki fèt vole la Vlog la renmen vlog la Menm jan m renmen nou an Renmen vlog la konsa Pataje l voun lòt zanmi w vin abòne sou chanèl Roben Best lan Ok Bon nou nan yon ti trafik tou piti lan Se kounye a nou apèn demare Pase Ta sanble gen yon aksidan pi devan an Men gras a Dye nou nan wout vip a Ok Pase nou gen aksè pou sa nou menm Nou nan wout vip ya Epi si nap gade lot machin yo kanpe nan trafik la ok Yo kanpe nan trafik la gade deyem nan E gade wout la byen Pou nou wè Epi nou menm E sa se sou lot bo a Ou wè se rose kap fè koze isi Lap drive Ou konprann Epi tou li gentan ap baye granm maten sa la Talè al fin bwe kafe la Ou konprann Nou konnen ayisyen Yo toujou, yo toujou Tarèt, yo konn ayisyen Talè al fin bwe kafe la wi Bon O m panse nou pre bay sa yo wi M te sa Se pa atè nan mitan yo Ya guys Se konsa n ap fè l Nou konprann Maten an la vizaj la fre wi timoun Mwen koman vizaj la fre Ta sanble pa ta di mekòp m fè mesye gad kòman vizaj la bèl Se konsa guys ok Renmen vlog la ret swiv vlog la moun ki poko abòne voye lòt zanmi w patajel avèk lòt zanmi w ou konprann fè yo vin abòne sou chanèl mwen an sipòte m guys menm jan map sipòte nou an renmen vlog la. Menm jan m renmen nou an, nou konnen m renmen nou anpil pase nou toujou banm love la. Ok, bòt renmen vlog la, like vlog la, patajel, subscribe moun ki poko fè sa yo. Konprann? So, ret branche, lè nou ve pi devan, m pral moutre nou lòt bagay. M pral met bay nan men nou lè nou ve pi devan. Sa se tòkèt la, chay la deyè guys.

Hey guys m tounen ankò kòman nou ye kòman nou ye kòman nou ye so m tounen ankò gade m apèn desann la jodia la bon e m te di m tap tounen m tounen bak la kounya la si nap gade byen la nou wè m apèn desann machin nan la kidonk e m pat vle di nou kote m te ye bon aktyèlman la mwen miyami mwen miyami dawantawant So gade byen pou nou wè. M te di m tap tounen. Nou te fin al regle kelke bagay. Epi nou fin regle kelke bagay. E pa tout kote nou ye tou. E pou n moutre moun tou. Gen kote nou ye. Fok nou oblije kom si fon poze apre sa ou redemare anko. Gade byen guys pou nou wè li vreman bel li vreman nice ok nou Miami downtown la rele ban m wè bay fond pak ok si nap gade la si nap gade la pou nou wè la bay fond pak Ok dawonn tawonn la ok so kote ou bay li a ok e nou wè dèyè la guys nou wè dèyè la bèl bagay li vrèman nice li bèl anpil ok humm. Pa bliye pa bliye renmen vlog la Menm jan m renmen nou an renmen vlog la guys Map fè kare vlog pou nou Pase map pot bout bagay pou nou E nan jou sa yo M gen de seri de bèl bagay map pot pou nou guys Ok So la mwen Miami la kounya la Si nap gade lòt bò a la Gen yon gen yon restoran lòt bò a la Nan nou pral manje nan restoran Epi nou pral wè kòman sa a ye guys M kite la M pral montre nou koman sa ye an ale swiv avèm m pran yon ti poz nap tounen. Ok guys sa se konsa nap fèl la guys konprann nou wè koman bagay yo ye la guys ok sa se mache nap mache pou nap looking la nou jis ap looking bèl ti koman yo di sa moniman de seri de atizana. Ok so se konsa pase nou konnen nou konnen fok nou looken fok nou gade bagay sa yo gen bato la konprann bato men lanmè a tou pre la nou da miami downtown wi la so nap mache nap looken bagay yo pou nou wè si nou konnen koman bagay yo ye deja. Ok ok mèsi anpil mèsi anpil a tout fan mwen yo fan rose yo fan manmi vivi yo fan eliante yo mèsi anpil paske m konnen rose manmi vivi eliante voye anpil nan nou vin abòne avèk chanèl mwen an mèsi anpil pou sipò nou mèsi anpil paske nap edem fè travay la nou konnen m renmen nou anpil e m konnen nou renmen m tou e nou paka tann kilè pou m prank rose m konnen map prank li kanmenm mèsi anpil. Paske nou tap swiv mwen, paske nou toujou ap swiv mwen, mèsi anpil paske nou pran tan nou, nou pran san nou pou nou gade vlog la. Map di nou, se la vlog la fini, m pa gentan moutre nou kèlke bagay paske lè tap avanse sou nou, nou pat gen vrèman tan paske nou gen lòt pakou pou nal fè ok. So se lal fini, m swete nou voye lòt moun vin abòne avèk chanèl la, moun ki poko fè sa tou, Envite zanmi nou, fanmi nou pou nou vin sou chanèl mwen an pou nou toujou pase gade videyo m lage yo pou nou toujou renmen sa m lage yo e map vin avèk lòt bout bagay pou nou sa se twòkèt la chay la dèyè mèsi anpil avèk tout